Nou nan yon mond kote nou chak gen kilti pa nou. Chak nan nou gen yon espri ki mache avè nou. Nou pwostène.

Ou pa ka pap kòman ou pa ka pap la e pa fò ou ye dayè se pou sam vin la a nou pote lajan pou wap met yon sexy poube sou misye epi afè wè sa sa gentan twò long sou ou wap met yon bon ti bout rad pou al bay misye feeling menm poun gen kontòl li e sim pa kapab si ou pa kapab nap voye jwenn bawon e ou oblije kapab epi deklarasyon bòs la irevokab fòw konn sa wè la a banm zòrèy kenbe zòrèy. Wè ki mechan non. Ou wè sa? Kòb sa se pou achte rad, pou achte frechè. Epi a a a lanje sal. E ti bout bagay, se ti bout bagay la bouda m bezwen. E pou rive sou mesye. Banm di w. Ou wè kòb sa? Ay kòb malè li ye. Sa vle di ou oblije fè l jan nou di w li a. Wap rive sou misye ou pral sedui misye. E pou w bannou. Epi. Kèlkeswa sa w ap fè fò n okouran. Dayè je nou sou ou tou, donk ou pa t janm konn si n t ap kwaze avè w la. E m swete ou met sa an tèt ou, si w pa aji byen ou ap mouri. Fè tout bagay jan nou di w la. Je nou sou ou. Atansyon! E ou mèt ale.
Mwen kote moun sa yo soti nan koun ya Koun ya ki sa m bral fè la Epi pa fè l wap mouri Sa m bral fè Franchman mwen mwen trave avè bagay sa yo Enben kisa pou m fè? M ap oblije fè l wi. M ap oblije.
Ou gen timoun pou w elve. Ou aprann pale ak granmoun. Ou aprann leve pye w. Ou aprann pale ak granmoun.

Se pwoblèm m bese a. Depi m bese, senti m fè mal. O Bondye! Pou m pa sonje Kamo. Chut! Yaya! O! Ayy!

M pa ka pa sonje Kamo a vre. Tout vizyon m se li menm. Tout vizyon mwen, tout panse mwen. Aaa, sa ble m pap ka rete nan jadan ankò. M pap ka rete ankò. Aay.

Bon mezanmi m tande plenyen nou pandan map parèt la men na eskize mwen te gen yon mesye ki tap pase avèk yon kabrit lè mal poze l kesyon m wè se yon etranje li ye mal poze l kesyon li pat gen lese pase nou konnen pa gen Moun nan pa gen dwa pou l ap travèse seksyon an avèk yon kabrit pou al nan lòt zòn san san okenn papye nan men. M te oblije pran ti reta pou m te kapab rezoud pwoblèm sa a. Wi, Kazèk la, sa w fè a bon. Wi, se sa.
M te vle rezoud sa. Bon. Bagay se defo yo sa wi, nan seksyon an bò isit. Wi, wi, e nou menm?
Pran ti bagay moun, ti poul moun, ti kabrit moun. Pou yal vann san bagay san ti papye nan men yo. Gras a Dye nou vini pou nou met lòd. Alò nou pap pran reta, granmoun nan ou mèt chita. Anandi vin bò isi, vin kanpe bò kote m. Nou konnen bagay pwoblèm yo anpil. Pwoblèm yo. Wi m pran nouvèl ou, okontrè mwen m pa panse ou t ap la men antouka m felisite w. Ban m tou pwofite swete w kouraj paske m gen tout enfòmasyon yo e kenbe la, kenbe la. Se gen k pèdi. Wi se sa.
Bon mezanmi e nap tou kòmanse alò m pap lapriyè paske m konnen nan zòn nan gen tout kategori de moun m pap lapriyè pou m pa deranje pèsòn non m panse e nap tou kòmanse e cheri ou ka kòmanse sèvi moun yo dlo a wi nou ka konprann sa zòn nan gen yon pakèt ti pwoblèm pa gen zòn nan poko devlope. Nou te vle pou chak moun jwenn bay pou yo bwè men malerezman machann ki gen an nou pa jwenn sifizan alò na reziye nou m panse nan yon lòt reyinyon na va satisfè plis moun. Se sa l ye, se sa l ye. E dabò m remèsye nou paske nou vini menm si okontrè nou tèlman byenvini nou vin avan mwen. Mwen felisite nou pou sa, depi plizyè semèn m t ap reflechi, mwen te gen anvi pou m te fè reyinyon an ansanm avèk nou paske fòk mwen, m wè nesesite a, m wè nesesite a pou ke m te fè ti pale a avèk nou pou mwen di nou sa m gen nan plan mwen e nou menm tou si gen kèk ti bagay k ap travèse nou pou nou kapab. Nou konn jan peyi a ye, mwen menm sa a li priyorite m anpil e gen aksyon m kòmanse poze. Sèt kesyon moun enkoni ap pase nan zòn nan, fò m gen kontwòl yo, bèt pap ka ap soti lòt kote pou ap antre san m pa okouran, san moun nan pa gen papye nan men l, donk gon seri de prensip m ap mete e m swete nou menm tou pou nou kolabore lè nou wè enkoni. nan zòn nan pou nou fè m konnen epi pou ekip mwen kapab fè sa yo dwe fè. Donk n ap veye sou tout bagay yon fason pou seksyon an kapab an sekirite pou moun pa viktim. Lòt bagay ankò ki enteresan m konnen se sa a ki vrèman enpòtan pou nou men sekirite a enpòtan tou paske si pa gen lapè, si pa gen sekirite menm nan jaden nou yo, si pa gen. Kòm si may yo pa fèt klè, nou ka pèdi bèt nou nenpòt ki jan. Konprann? M konnen sa. Nou pa ka gen travay nan ensekirite. M konnen dosye kanal la li vrèman enterese nou. Donk, n ap travay pou ke nou kapab netwaye kanal yo, pou ke nou kapab mete dlo a dispozisyon nou. Men konsa tou. N ap fè tout sa nou kapab, tout sa nou konnen pou ke dlo a byen distribye, pou pa gen diskisyon nan fason n ap awoze jaden nou yo. M konnen sa a vrèman enpòtan, donk m panse li enpòtan pou nou manyen dosye sa a. Apre sa, mezanmi, nan zòn nan, nan popilasyon an, nou se frè ak sè. Menm si m konnen gen moun ki levanjil, gen moun ki pa levanjil, men fò nou fè trèzatansyon. Lè yon moun se papa pitit ou se manman pitit, Enben, lè w gade ou wè lòt pitit moun ap tonbe, y ap mouri nenpòt jan, sa doulè zantray ou ta dwe yon ti jan. Mwen menm, m nan mitan nou, m nan mitan nou nan vilaj la, mwen, pa pou len m pa pou lòt, m ap mete lòd. Se sa k fè, li pa enpòtan pou m pale nou ni de Jezi, ni de Satan. Men sa ki enpòtan pou mwen, se pou seksyon an ap byen mache, Pou tout moun alèz, pou ti moun ap sikile alèz, pou moun leve ti moun yo demen si Dye vle, lè yo pa kapab pou ti moun yo kapab pran kontwòl yo ede yo. Donk se vrèman domaj pou moun ap tobe mouri nenpòt jan nan zòn nan. Nap fè sa nou kapab nou menm nan pouvwa a, men ou menm tou nou konte sou sipò ou. Pou tout bagay ka pase bon. Maple fè plas avèk pitit gason mwen se bwa dwat mwen e si gen bagay lap ajoute apresa poum pran kesyon nou si gen kesyon. E map di bonswa ankò. Nou gentan konnen se yon sèl papa, yon sèl pitit ak yon sèl manman ki se Alancy. Pitit chèf zòn nan. Se ke menm si nou konn se eleksyon ki te fèt, papa m se eli m te eli. E avèk sipò nou ki te lakoz papa m eli. Si w wè m ka chèf jounen jodi a, papa m ka chèf e manmi la osi li kapab chèf se avèk kolaborasyon tout moun nan zòn nan. Kite al mete men al vote yon sèl kout kle e pa piti a rive bon. Mwen pa gen twòp bagay pou m di antanke nou gentan konnen se pitit chèf la se a Landy e m akonpanye ak manman m e papi e move nouvèl ke nou te aprann lè pitit nou Djakout la te tonbe malerezman yo di se san malad bon nou pa konnen jan de ka sa yo pa konn prezante nan zòn nan nou pa konnen si se kèk ti klan ki genyen. Osinon se kèk gwoup bandi nou pa konnen. Nou pa konn si se kèk malfektè ki nan zòn nan ki lakoz tou. Nou pa konnen. Paske nou pa ka pale bagay nou pa konnen. Enben se rezon, dapre lalwa, tout sa ke ou pa konnen, ou pa sipoze pale de li, se yon ak malonèt. Ebyen, se tout sa ke m t ap di. M panse ke nan tout la a, nou tout la a, gen mo pa nou pou nou plase. E non Ruprecht Paul nan, ak nenpòt moun ki vle pale, ou kapab pwente dwèt ou anlè. E nou kapab jis pale, lè konsa reyinyon ap tou fèt an fami ki konkli avèk nou menm ki la. Ok, dakò, kanzo.
E m ap di bonswa. Bonswa, bonswa.
E sa, sa m ta bezwen pou Azèk la fè pou mwen? Pase mwen, nou konnen, e pa fòt mwen, se kalbas gran djòl m ye. E. Menm ke m pa t al lekòl, men timoun mwen yo fòk yo gen yon bagay anndan sèvèl yo. M panse a Zèk la t ap pale de lekòl la apre l fin pale de kannal la. Pase lè m ap gade la a, m wè timoun yo se wòch y ap voye nan mango moun. Si te gen lekòl nan zòn nan, yo pa t ap. Voye wòch nan mango moun. E apre sa, mwen tout pye bannann nou yo fin chèch. Si Azèk la te ka fè yon bagay pi rapid pou bannann nou yo te ka chape li t ap bon pou nou. Mwen se sa sèlman m te gen pou m di.
Ok, ou poze 2 bèl kesyon. N ap ba w repons rapid. E nou byen kontan ou vin sou sa. Menm jan m te sot di talè a, gen plizyè pwen ki sou kalandriye nou men nou te swete pale de 2 sa yo. Alò ban m tou di w sa, nou gen tan fè tout kontak. Pa twò lontan la a, nou pral ouvè yon lekòl nan seksyon an pou timoun yo al lekòl. M panse responsablite sa a nan men Alandi pou ke li fè tout kontak yo pou pwofesè yo. Lokal la nou gen tan prepare tout bagay. Avan lontan, lekòl la pral ouvè. Pou kesyon kanal la, m panse nou deja jwenn sipò pou ke nou gon ponp pou nou rale dlo a. Ou pa, ou mèt poze. Kounye a se miz an plas. Se miz an plas nou ap fè, men tout ba a gentan sou kontwòl, pa twò lontan w ap jwenn dlo rive nan pye bannann. Se alò nan ti presizyon m te vle pote pou, se kazèk. Se kazèk ou konprann azèk la se kèk lòt mesye yo mete sou kòt moun. Epa nan epa bagay sa wap vin korije moun la azèk ou pa gen dwa wap korije moun ou gen tan twò chè ou tal lekòl mwen mpa tal lekòl gen bagay pou pa fè. Ok Bèkanso Bèkanso nou kite sa. Mgon mgon mgon keksyon mgon keksyon kazèk. Wi papi. E malgre mwen menm tèt mwen pa fin banm bon jan l ta dwe ye. M konn sa.
Enben, nou tout konnen m pèdi ti nonm mwen nan bouk li.
Sa frape nou anpil. Enben, mwen menm se sou dosye kannal la m te ka panche, m te ka pale de koze kannal la. Jounen jodi a. Se pitit mwen m pèdi, se yon bagay ki pap janm efase nan kè mwen. M konn sa. Enben, nan mond moun yo, se je kò, mèt kò, ki vye kò. Chè kazèk! Si bouk la se sou kont ou, fòk ou mete yon mizangad nan bouk la. Pase, gon lide je mwen kap antre isit la, pase, pitit mwen pèdi nan move kondisyon. Pase, mpa konnen, je sa yo kap antre nan bouk la, Kòman w ka fè pou idantifye yo? Kazèk, fòk ou mete moun k ap veye moun isit la. Paske pitit mwen pèdi nan move kondisyon. Wi, pitit mwen pèdi nan move kondisyon isit la. Paske je sa yo k ap antre a, m pa t konn wè mòd je sa yo nan bouk la. Paske mwen menm, nou ka leve la nou wè, nou pa wè mwen. Malgre nou tout respekte m. Nou ka wè m bon jou nou pa wè m nan zòn m kite zòn nan. M pèdi pitit mwen nan move kondisyon. E pou dosye kannal la tou, m pa konn kòman n ap jere dlo non. Pase m konn anba a m ap tann yon branch dlo nèg anlè yo pran li ak gwo ponyèt. Ou pale twòp tou wi. Kite m pale. Ou mèt kite l pale. Kite l pale. E sa k fè m pa t ap vini wi. E sa k fè m pa t ap vini wi. Ou mèt pale papi. Se janm di w la kazèk. Gad pou w wè si w ka jere sa yo pou mwen. Pase ou bezwen pale, m ap kite w pale. Ou mèt pale. Ok, non se nou menm k ap bay la pawòl. Se nou menm k ap bay la pawòl. Mesye Kaz ou mèt pran ti poze pou nou silvouplè. Non men konpè m pale twòp. Pa gen pwoblèm, n ap jere sa. Fò m di sa k fè m mal. Wi, a rezon. Fò m di sa k touche mwen.
A rezon.
Se youn nan objektif reyinyon an. Pale non.
Pitit la e nan grenn mwen soti. Ok ok papi m nan. Li pa sot nan grenn ou konpè. Bel mwen pèdi. Eske nou ka nan zen. Kalme nou kalme nou.
Mendoza ou pale twop de bagay la. Nan fin manje m nan wi.
Ok mèsi m sot di nou sa son sèl fanmi an nou ye. Alò nou pa bezwen nan fè pale anpil. Ok m byen kontan sou sa w di a. Alò fò m di ou e sekirite a jan m sot di w la m ap travay sou sa. Nou pral mete de brigad.

Mesye, e pa plas ou ta vin pi laj. Nèk yo ap travay. Nèk yo ap travay.

Mwen vle di yon bagay la, kòman jou pa jou vyen an? Wap manjem? Jou pa jou vyen gason.
Enben wa manjem granmoun.
Wa manjem.
Aprè Bondye nan syèl la, pa gen nèg ki ka met dlo m atè. Yon fwa pou pè a m di w eskize wap di jou pa jou vyen enben wa manjem. Map beny tèt ou.
Wap beny tèt granmoun. Li pa enposib non. Li pa enposib. Pou kounya non. Li pa enposib pou kounya non granmoun. A ah, mena kap fèt. A granmoun a rive. Poko bon.
Mesye ho. Misye pa konnen m non. Pou misyon m gen pou zòn sa la. Travay m konnen m gen pou zòn nan. Ayayay. Men m gen dòl sa la. Pa travèse nèk pa mwen. Humm Kite misye ranje koze l tande.

Ou konn sa yo fè pou mwen? Kisa lwa ka fè sèm? Detwi ap detwi lavi ou e Jezi pou remèt lavi wi sista. Oh pa di sa non cheri doudou ou pa konn kilè wap mouri tan an kout devan se degaj ou met Jezi nan laviw wi sèm. Eeh Jezi. Jezi bon wi sèm nan li tèlman son zanmi ki fidèl mwen depi lèm konn li poko janm fèm defo nan vi pam. Pam yo fèm defo yo menm. Oh Fò yo bwè san moun, yo touye moun pou byen. Yo di yo ap bò byen, pandan se tan yo mèt fin bò byen, yo tjou pran byen yo ba yon lòt moun ankò pou yo ka tjou moun. Sè m, piga w regrete lavi w non. M pale avè w m di w met Jezi nan lavi w, pa vle? M swete w met Jezi nan lavi w tande, paske w pa konn ki lè w ap mouri tande. Sak te jezi a. Pa di sa tande sèm nan. Jezi a bon tande. Sal fè pou ou. M swete w met jezi nan lavi w avan l tro ta.
Humm epa misye kap vin la a Jodi a He bagay sa a. Sant li red paka pa mete. Ayayay. Eeh. Gade sa. Woo. Bagay sa selman chè kale fini tout bagay sa prale. Ayayay. Pa travèse. Depi bife travèse la m koupe dol pa. Fèt bagay sa rèd konpè.